Fòk ane sa nan nèg kap fè ewòd yo fò yo bay brutus yon plak. Poukisa?
Son granmoun ki mantè anpil wi. Humm, yeah, yeah.
Mawòs an pou sa.
An non, mwen m di w. Paske si w granmoun, w ap di bagay apre y ap wè sa w di an se manti w ap fè. E yo pa pike w pou pale. Donk mwen menm, m ap mande a ke zanmi nou an.

Red poko janm konn kilè lap vin la non. Oh red se la ayiti?
Ah bgy mwen m pata ka vin nan yon mikwo sonnen konsa map pale de red an lagan konsa. Sa di la? Red poko konnen si lap monte ni jodi an, ni demen, ni apre demen. Si mirak lan fèt li fèt. Red bloke an ayiti. Ou konnen machin nan te kraze okay fò n bay bay la. Depi w nan lwe machin nan peyi dayiti e depi w depi w al entènasyonal. Si wap soti ozetazini wal nan nenpòt lòt peyi donk yo yo kenbe paspò a yo kenbe yon bagay jisteman an ka yon pwoblèm rive pou pwoblèm rezoud ebyen se sa ap rive wid la frè ebyen nan kondi machin nan vil okay machin chavire chavire bon bon men pi grav ankò an tande yon gwo bagay ou di la an Misye poko retre non. Hein? Ou se komante isi? A bigi mwen jè zengle patat gen tout problem sa ou pa wè se e e e e e nan Orlando se ti dam nan yo pran la ap fè kè avèk djaz lan. An ou sa pa swiv anyen menm. M te wè yon ti dam ap fè kè avèk Enimix. Ti dam sa son li pase de prezantasyon li chante sou yon album E kòman l rele ankò a? On bèl dam, alò, pa on bèl, pa pa bèl non, on dam ki trè anfòm, ki gen on bèl vwa tou. Li patisipe sou albòm Maestro Richie. E, m pa raple m non an. E, si gen on moun la. E, m konn non l wi. E, wi, s on non trè popilè. Trè popilè. Sa vle di,
Wed poko janm isi? Non. Wed poko konn ki lap.
Malgre yo di m Wed nan terapi isi. Non. Non. Wed konn ap pran, yo konn ap rale misye. Misye ka al moun al pase zo an isi sou li. Thank you. Men misye pa nan. Se m di w, Brutus pran mikwo, Wed, Wed ap pran terapi isi. Enben, me vwala, nouvèl la sòti. Mwen menm m gen, mwen menm m gen yn kat sou tab, tonbe bèf, vant bèf tonbe kabrit. Klè! M gon, sòf ke m poko vrèman gen twò bon detay, konbyen kòb lan. pou l peye machin nan. M tande yon son 14, m tande yon son 8 mil. Men se ant 8 mil dola ameriken ak 14 mil dola ameriken pou peye pou machin nan kraze. Bon, m pa konnen e pri an egzateman. Men nap konnen kan men. Nap konnen. Mèsi a Kalito, se Esther. Esther, yeah, Esther.
Li gen moun nan moun li wi.
Li gen moun nan moun li. Yon moun ki ka chante nan nenpòt djaz.
Li ka chante nan Diyo sa? Nan nenpòt djaz m di w. Diyo sa pa. Diyo sa pa gen bagay.
Pa chante.
Men l ka pale. Alèz.
Anben l wèlkòm. Li wèlkòm.
Detay. Yeah it's there. Jodi a e wikenn li ye.
Sa vle di kwa ke Wed an Ayiti toujou? Jiska prezan. Mèsi frè.
Jiska prezan. Ou wè la a?
Bon msye.
Chapo ba.
E msye gen e Wed sa. Li deja pase. Li pa gen konpetisyon. Non. Li ka metel kot dodo a. E de yo pè mantò menm jan. Dodo. Ou wè dodo avèk brutus menm ekip moun. Dodo fè mantò. Ya ti leto. Dodo pa fè mantò. Oh!
Jiska prezan nan vòt. Dodo. Ti leto gen nan paka kale dodo wi.
Dodo. Oh ou wè ti leto pi popilè ke misye. E de e de mizisyen rate ansanm wi. Derati. Dey renmen sa. Dey renmen sa.
Èske ou panse sèvitè a li menm? Kiyès? Sèvitè Ayiti toujou? A bgy monchè.
Bon m di jiska prezan ou ret bay sa a. Ou ret di ou kwè m ta kanpe nan peyi a toujou. Ou ret madanm ap ba l cho isit. Madanm ap ba l chalè an Ayiti. M ba l esplike w yon bagay.
Wap tande m?
Pale avè m. Le 2 mas, zen gen te pwograme pou Radyo Touche Dous. Men Enimix te gen, Enimix te gen pou l al opere. Men l te gen al Monreyal, men genlè se misye t al fè operasyon an Monre, e, Kanad, e, Olando.
Enimix wi. Elimix.
Ici l'opéré? Wè se sa yo fèm konnen. M pase ici la. An mòd an mòd Venus e sous on sous. On sous kloz. Kloz e. Ou k la? La. M pou kè Canada.
Non.
La.
Orlando.
An pasan m gon gwo nouvèl pou zenglen. Tande byen.
Wap tande m? Wè. Paz rele Brutus. Ti lento.
Li di l konsa bon. Kòm lòt patnè a pral opere. A e paz kap pale wi. E paz paz paz.
Tande byen paz kap pale. Paz ki diw.
Ya. E paz ki diw. E jiska prenan la pandan map pale avèw la sou touche dous. Wè. Zenglen.
Pa jwe. Pa jwe sou touche dous. Ok ok ok. Non m konnen poutèt pa. Ou konnen sa.
Wè.
Epi
epi li rele wid. Li di wid bon monchè. Kòm ou te gen yon pati samdi maten. Map malgre djaz la ap peye w. Sa se Paz kap pale wi. Toujou wè wè wè wè.
Menm ke djaz la ap peye w. Jis pou l pa t al nan tout sa l ye la. Map veye tikè a pou w pou w ale dimanch. Wè. Epi mwen menm map jere w tou. Jiska prezan. Pou ka sove bal la mwen.
Se Paz. Demas. Paz.
Paz kap pale.
Jiska prezan.
Pa bigi non. Wè wè. Paz. Paz. Didye Paz.
E Paz menm ki di w.

Li di, anben al rele Britis pa la Wid. Epi, Paz di konsa, Britis pa janm rele Wid pou l ta di Wid sa. Li di, Britis pa janm di m anyen non. Èske w se sa m di w la? Li di, Britis pa janm di l anyen. Ou wè nan bagay Zenglen an? Ou wè Zenglen gen yon bèy line up? Nan moman nap pale la. Kite m fin pale m esplike w.
Anben map ba w menm mouvman Brutus lan toujou kap bay vire w. Zenglen gon gwo bagay nan do l la pou l pa al a Paris nan jou kap vini yo.
Yeah. Ah bgy ale ou mèt pale. M pral ba w tout enfòmasyon la.
Epi si misye te koute pas. Imajine w nèg radio l ap jige tikè a pou w al Dimanch. Epi, l ap jere w apre fèt la. Alò, se te tande granmoun.
Alò,
dèfwa gen bagay ki vin, gen sin ki vin kote w, ou te ka asepte wi. Anben, pa jere tikè avyon m ap prete pou samdi. Li te ka sove sware bal la. Anben, past di ou wè bagay yo? Èske ou wè bagay yo kounya? Ou ale, ou kouri, ou pete kouri, Epi e se sa ap rive.
Alò, misye jwenn dabò l avantay. Pou l pa ta pou l. Non sèlman djaz ap peye w, Wè. e past li menm l ap peye w. Li l ap lage yon bagay nan men w. Wè. Sa e bagay pale avè w.
Non, ou konnen, timoun nan te fèt fèt tou. Misye, e, e madanm misye te fèt akouche. Donk. O, li, misye gon. Li gon ti nan. E, o, bagay sa bay fè w anpil skandal. M te tande w ap di sa. Non pa ou sa pale deja.
Wè la! Pa voye lwil, pa lage lwil ni sou mòn nan ni sou dife an la. Nan, kite sa. Bon! Kesyon Zenglen toujou. Zenglen gen pou li moute a Pari an avril pwochen. Zenglen genyen pou l ale Chili. Chili a. Wè. E se ta Nolanj ki ta gen pou l fè bal sa. Wè.
E an kòdinasyon avèk e. Bèlen oba. Bèlen oba. Ebyen Bèlen ta rele Brutus nan moman nap pale w la a, pou l ta mande l paspò mesye yo, Brutus ta di deja pou ta fè tikè yo, paske gen anpil nan nèg yo ki se e green card ke yo genyen, nèg yo pa yo pa just annik travèse konsa. Ou konprann? E Enimix pa gen paspò kanadyen non. Ki paspò l genyen? Misye, paspò ayisyen. Oh yeah? Tout sa, oh oh! An men Bigo pa gen enfòmasyon. Yon bagay Kanada lage nan men n la a wi. Ou wè tout moute desann wap wè la kap fèt la. Wa tande. Tande. Tande. A men ma bon kite m fin nan wa poze kesyon. Lage. Humm. Brutus ta reponn pou l di paspò yo anbasad chili. Yeah. M konnen sa. Sa se.
Sa se verite.
Sa se verite.
Pase m sonje lè l al anbasad la lal depoze paspò vre. Lal depoze yo?
Humm. Bon ke ou wè enfòmasyon klè. Yeah. Donk, kounya la a, Paris bezwen fè tikè, Paris pa ka fè tikè, pa gen paspò. Kounya la a, se lòt tchèk k ap fèt sou Ayiti pou yo ta kouvri dèt lan. Kèt, e pa devire won, e pa devire won. Donk, e sa m di w lan. Vant bèf tonbe kabrit. Ou pa manti. Ah Biggy mon cher. Verite. Bon e di yo sa tou. Biggy. E pleonas. Biggy. E di yo sa. Biggy.
Donk. Nan sa w di a se sa l ye vre.
Ah. Paspò anbasad Chili? Yeah. Yeah. E vre.
Ah ben ok. Pase Brutus te pale avè l, li t al depoze paspò. Pase ou konn pou al Chili, si w pa.
Fò gen viza Plizyè peyi an Amerik di Sid la Tankou Brezil Chili Fòk ou gen Si w pa gen Menm lè w te gen paspò Menm lè w gen paspò Fò w gen bagay Brezil fò w gen viza Depi w pa gen èg la sou paspò w E kèlkeswa kote w prale yo ap mande w viza M gon chantè la An pasan Ki se te yon chantè Ki jès li Li pa gen non Li te gen Green card li tap pede Vwayaje vwayaje Se dim biggy monchè m tired ak bagay sa m pral chanjel Amel m gentan voye sa ale wi. Enfòmasyon m gen la jedi yè a la Enimix te toujou Orlando. Enimix?
Humm.
Biggy, kote yo dòmi nou konnen. Yo leve n konnen. M pa konn si se tretman l lap jere, m pa konnen. Men l te Orlando yè jedi a. Epi, bon pa gen festival. E enfòmasyon menm sous lan m gen la yo ta di m kòb lan se 8000 dola li. Oh 8 mil dola.
Yeah, yeah. 8 mil dola. Oh.
Yeah. Ah men misye gen bagay nan men nou la. E nap salye e manager e Dilox lan, se e la belle Mona. La belle Mona e e son dam ki vreman respectueuse ke nap salye li, nap salye tou e Jackson Nepose donk ki branche cho a. Anben, bgy jan n di w lan, sa se ansanm de enfòmasyon ke nou gen so far e n ap gen pou nou retounen a tout enfòmasyon sa yo e lòt bagay tou k ap fè la une de l'actualité. N ap mande moun yo pataje live la e jodi a e vandredi wikenn sa a e n ap gen Gabèl Zenglen se a li wood live epi n ap genyen nan FIU Tropicana Zenglen.
Ok. Sa pa gen, pa gen, sa pa long distans. A ba. An nou travèse, an travèse. Travèse. Sa travèse.
E pi le 30, le 30 mas, nan ap gen la fòmasyon zenglen. Zenglen toujou.
E pi relax. Wè. Se nan Delis Restaurant. Tou pre a la, nan not la de de. Nan not la de la la. Nan siti mwen. E pi le 13 avril, manman penba. Manman, e se, wè. Se ou nan fèt, pandan map pala ou la gata fon pil bri. Wè. E nou wè moun yo repon. Ou asire, ou gen bon asirans? Nèg yo gon mòd kou fèt la pete plafon epi se lè sa a yo gen ti demand ba. Bon, yo pa ka fè sa pase nou son faytè nou ye e nou gon kondisyon. Alò ou fè kontra? A, ou ta prim. Ok. Nou fè kontra. E m pral bon yon lòt enfòmasyon pou gen e sa e pou fèt la ka pale. E ou e 2019 sa a, gen pil bal ki pap fè moun. Gwo bal. Bèl line up, bèl tandem ki pap fè moun. 2019 la ki rezon? 1 bal yo pa kondisyone dezyèmman pwomosyon sware yo pa fèt ebyen bal sa yo mèt bal yo pral kase dan yo ladan yo sa se pwofèt lan k di w sa gen anpil gwo djaz ki pral fè gwo maryaj Bal sa yo pap fè moun. Ou menm ou pral kòmanse kesyone tèt ou, kòman bal sa yo fè pa fè moun. Sa e pwofèt la ap di w 2019 sa. Anpil gwo bal yo pap fè moun. Pase mesaj yo pa pase. Sa w di a li gen anpil verite ladan l. Ya, gen anpil gwo bal ki pa janm fè moun. Sa e pwofèt la. E pwofèt la ap pale. M dakò avè w.
Weekend sa a, se Hollywood Life, al pran tikè nou, 754 234 02 23, 754 235 40 40. E se weekend Gabel zenglen Hollywood live se katalog bèf de bach son trè bèl fèt weekend sa pa lòt kote se Hollywood live. Se semèn sa Kata ap fete ou jodi a?
Kata fete depi le 20.
Ah ben bgy.
Men lap kontinye. Depi 20 mars?